kapab byen enfòme sou Radyo Gama FM. Deja n ap di w mèsi pou paske ou deja branche pou kapab jwenn tout enfòmasyon nan nivo lokal, nasyonal avèk entènasyonal. N ap raple w mwen menm yo rele m Richès Moudlen ki la avan nan mikwofòn nan menm tèt k ap asire manèv teknik lan. Nou pral prezante w enfòmasyon nan depatman Nòdès. Aprè n fin prezante enfòmasyon nan nivo depatman Nòdès la, nou pral gade enfòmasyon nan nivo nasyonal. E aprè enfòmasyon nasyonal yo, nou pral gade enfòmasyon nan nivo entènasyonal. N ap demare avèk enfòmasyon nan nivo awondisman Wanament, dosye jistis e sitou konfli teryen ki opoze Antoine Jean Baptiste avèk Emmanuel Nelson toujou kenbe aktyalite a aprè Dwayen an li menm li te fin rann yon òdonans pou te leve sele nan yon pòsyon tè ki nan konfli ant Emmanuel Nelson avèk Antoine Jean Baptiste enben genyen e komisè gouvènman e wanament lan avèk avoka Antoine Jean Baptiste yo menm ki te deside pou kapab leve sele nan tout espas enben ki nan konfli swa e nan tè lagon fagal e nan lòt espas ankò anben nan sans sa genyen e Daniel Nelson se pitit e Emmanuel Nelson yo te devan komisè gouvènman an yè pou te kapab ebyen di yo pa konprann kòman aksyon sa li menm li fè fèt e tou genyen Andy Jean Baptiste avèk tout Antoine Jean Baptiste yo menm ki te oblije ki te rele 2 lòt moun nan tribinal kòmkwa 2 moun sa yo te vann yo tè nan Lagon Fagal e moun sa yo yo nye tout Ebyen e pawòl ki di ke yo te vann nan yo di yo pa konnen bagay konsa e genyen e Daniel e Daniel Nelson li menm ki mete an dout konpetans komisè gouvènman Wanament lan li menm ki te an pèsòn avèk ekip li tal leve sele e poze sele nan yon seri espas ki nan konfli nou pral pèmèt ou koute yon ekstrè nan deklarasyon Cassius Dorcin avèk Daniel Nelson yo menm k ap bay eksplikasyon aprè odyans lan. Mesye Antoine te deklare. Sa se yon dosye ki gen 2 volè. Premyèman, yo te envite 2 pèsonaj. Yonn rele Robèdòl, yonn rele Tipa. Mesye Antwàn te deklare Tipa te vann li yon tè. Li deklare Robèdòl te vann li yon tè. Jodi a, 2 je kontre, manti kaba. Antwàn chita agoch. Emmanuel Nelson di Jeramy chita a dwat. Yo poze mesye yo ant 2 moun sa yo ak kiyès nan yo yo te vann tè yo. Moun yo di yo pa te vann Antoine, yo pa t fè afè ake Antoine, se Emmanuel Nelson di Jeramy ke yo te vann. Devan komisè a, devan avoka yo, misye deklare non sèlman li pat vann Antwàn, e nou pral tande l, non sèlman papa l pat vann Antwàn. Yo mande l ki moun ke l te vann, li di se Manno ke l vann. Yo mande lòt moun nan ki moun ke l te vann, ke l deklare ankò, li di se Manno. M resevwa plizyè manda de Antwàn Jan Batis ki di m vann li teren. Mwen menm m pa janm vann Antoine Jean Max teren.
Èske se ou menm li di ki vann li teren oubyen se papa w ki te vann li teren? Non, li di se mwen menm ki vann li teren. Mwen menm m konnen m pa vann Andy Jean Baptiste ou Antoine Jean Baptiste teren. M konnen m vann Emmanuel Nelson yon teren.

Men m konnen se keksyon li pral poze m. Li pa poze m kenn keksyon. Lè l gade m, li ekri, li ekri. Lè l fin ekri, li remèt mwen papye a. Li pran pa yon lòt granmoun tou, li ekri, ekri. Lè l fin ekri, li ba granmoun nan papye a, li di m, Nou mèt ale. Li menm ansanm ak avoka l. Lè n keksyone l, li di m, Kiyès ki w ap pale la?
Antwàn avèk jij Jan Ejèn.

Konnya sa rèd rèd sa se plent sa kap metem deyò mwen menm sa m ta renmen pou leta fè wi yo te pran kat la a lèt de kat la yo pran m pa konn si pou yo fè lòt papye oswa pou yo pa fè lòt papye sou non sou non m se sa ki fè m oblije m ale m fè m fè plent la gen lè m gen lè m nan pòt 4 ou 5 fwa deja se plent lan ki metem deyò sa m sa map mande se jis mwen menm se pou moun ki an sekirite. M ta renmen pou lajistis fè devwa l. Mwen menm m pa se viktim fò m wè lòt moun yo ki viktim deja. Mwen m se kè sezi dòsyen. Ou konnen sa yo fè ankò? Nan kè sezi dòsyen m rele a, yo papa m mouri. Yo fè yon papye ki di se pou e vil Dosen. Yo rele m la. Men sa ki fè m rele la paske m gen respè pou lajistis la. Si m pat gen respè m pa tap vini.

Se yon dezòd total ki fèt pou respè m gen pou otorite m sanse tankou fè a pale paske si mèt atis te mouri mèt atis pa jwenn jistis sa vrèman fè m mal mèt simen te viktim mesye ou konnen m pa vle di gen anpil otorite isit ki pa konn li sa tande byen sa se yon bagay ki gon pri a peye mesye. Fo nèg ta kanpe pou di yon otorite pa konn li, men mwen menm m pral pale selon lè fè. Tande byen wi m pral pale selon lè fè. Tande byen, dwayen di tribinal de premye enstans de Fòlibète a, mèt Lucius Brenor rann yon òdonans dènyèman an. Mesye, dwayen an presize men pou ki espas ke òdonans lan ye. M sezi wè Mèt Schiller Abela. Mèt Lamour antanke batonye yon gran vil tankou Dikap Ayisyen pou yo pa ka sène yon tèm jiridik mesye son wont wi tande son wont pou peyi a mesye men sa nòt la di tande byen wi mesye an konsekans nou òdonon la retraktasyon de lòdonans dan lè pati di tèren afekte di konfli. Mesye men yon ti tèm jiridik mesye m pa plen ke pou wè mesye yon komisè di gouvènman yon jij de pè akonpaye mesye yo y al leve sele nan lòt espas ki gen kou dapèl mesye tande byen nou òdonon La retraktasyon de lòdonans, lòd, tande lè byen, lòdonans endijan, sengilye. Mesye, gen plizyè sele k poze. Si se, si yo te leve l sengilye, wi mesye, sa fè 1. Mesye, depi lè yon nèg lekòl tou piti, yo aprann nou pou twouve le konpleman sikonstansyèl, de manyè, on poze la kesyon, e, e, e, kòman.

Yon sele a refere sou tout lago Fagal antyèman. Lè Manno parèt nan vizit dènye Dwayen an t al fè, yo poze Manno kesyon, Èske tout èspas kote sele a poze a se pou ou Manno? Manno di, Non, Mesye Antwàn gen nan èspas la. Dwayen di, Si Mesye Antwàn gen nan èspas la, sèke èspas kote Manno deklare Mesye Antwàn gen an, li pa nan konfli ake Manno. Mesye Dwayen. Retrakte òdonans la. Retrakte a vle di, se modifye y modifye òdonans li depoze sou tout espas la. Kounye a, y retrakte pou sèl kote Manno di ki pou Antwàn nan, y leve y pasyèlman, se lè a toujou mentni sou tout rès espas la. Ou konnen, ti fraz fransè sa yo, se yon ti tèm jiridik, bat nèg yo, nèg yo al leve sele ki te nan kou dapèl ki pa menm nan espas la, kote lakou de kasasyon te mentni sele a. Aktyèlman la, nou mande pou Dwayen Frenò, ki te rann òdonans sa a, pa rapò ak dezòd ke nèg yo fè, pase mesye depi lè yon nèg te lekòl, yo di w limit a yon trete se ansanm de kondisyon ki defini anndan trete a. Si Dwayen an presize men pou ki limit ke non ke retraktasyon an fèt, kounye a si nèg yo al brize tout lòt sele ke li te poze, nou mande pou Dwayen an pran dosye sa a kè pou l revize pou bay yon nòt de près pou enfòme peyi a ki sa ki gen. Se yon òdonans Dwayen an rann, li presize motif e limit kote pou nèg yo leve sele a. Èske m ka di Mèt Lamou pa konn li? M pa p oze di sa. Èske m ka di Komisè di gouvènman an pa konn li? Komisè Elisma Florvil ki te akonpaye mesye yo, m pa p oze. di sa pou karyè Mama. Men, i gon rezon ki ka fè ou fè erè sa a. Lè yo fon fot administrativ, men ki rezon k fè yo fè yo. Ou konnen Mèt Atis Remy te mouri se nan dosye sa? Petèt, li ka gen yon krent. Mèt Atis Remy te avoka kiyès? Avoka papa m.
Mèt Ami, tande, Mèt Atis Remy, viktim li, pati an di ak Antwàn nan. I gen Mèt Time ki paralize la a, mesye aktyèlman, an di tire nèg la, i paralize. M pran responsabilite m pou m di sa. E yo boule machin isye Orelus. Mesye se sak fè gen bandi anndan pòtopwens. E tout sa ou eksplike la pou ki swivi nou fè nan lajistis? Lajistis fè chemay pase kabinè denstriksyon enstri afè a, yo wè gen chaj, yo desène 2 manda. Kabinè, m sezi wè komisè di gouvènman an mesye, ak tout respè m gen pou li, se li menm ki akonpaye Andy pou ap pèsekite Manno sou tout kay genyen. M pa vle mande minis jistis la pou gon rega espesyalman sou Adames. Men, m vle minis jistis la mennen yon ankèt sou tip ki rele Andy Jean Baptiste la. Rele. Fò Libète, al mennen ankèt nan kabinè destriksyon esèk gen manda ki desène, ki rezon fè moun sa paka arete? Si moun sa paka arete, se sa ki bay tout bandi anndan Pòtoprens. Si yon nèg tiye mesye sekretè bawo yon sendebe Nòdès la, sa fè 1. M pou frè m ki polisye, ann di tirel. Nèg yo pa janm konn anyen. Bon lè kesyon nap nap mande se la jistis la komisè di gouvènman an se li menm ki la pou kòm defansè de la sosyete kounya si yo se se li menm ki vin pati e jij a la fwa kounya nap mande èsi nou dwe rete mouri oswa nou dwe defann tèt nou. Èske nou pa gen lòt demach nou ka fè. pou pèmèt nou jwenn jistis. Si ou akize an di Jean Baptiste nan tout dosye sa yo, eske lajistis pa ta sipoze aji? Kisa n fè kòm demach? Men kisa m fè, m pa gen dwa akize an di Jean Baptiste san m pa gen de prèv palpab. Si jij dentition tande afè a, apre yo fin enstwi afè a, yo jwenn gen chaj. Ki gen moun ki fè ave, vè depi nan SDPJ ki deklare

Se tande byen se pi wo nivo nan peyi a nan sistèm jistis la. Si komisè Mama se li menm ki la pou vèy jistis nan wanament, si jij e pati a la fwa, ke ke ministè de de la jistis pran responsablite li pou moun ki pap nan paspouki. Vòlè w tap koute la deklarasyon Daniel Nelson se pitit Emmanuel Nelson nap raple ebyen Emmanuel Nelson ki nan yon konfli teryen avèk Antoine Jean Baptiste sa gen bon tan ebyen genyen depi dosye sa li menm li nan lajistis malgre anpil demach ki fèt deja pou kapab genyen yon antant jiska prezan antant lan li menm li lwen pou l kapab rive Bonjou Chenaux.
Bonjou Modlen, bonjou tout moun. Se avèk anpil plèzi nou reprann nan prezan maten nan kadè twazyèm sòti jounal Virewon pou semèn nan pou n kontinye enfòme ak enfòme pou n fè w konnen kòman departman Nòdès lan li menm li leve e kisa k kenbe aktyalite an alechèl nasyonal ak entènasyonal. N ap toujou gade enfòmasyon yo nan nivo depatman Nòdès. Ebyen, genyen finalman katèl meri komin Tèrye-Wouj la li menm ki rantre an fonksyon selon sous ke n ta fè konfyans. Malgre premye eleman enfòmasyon yo ta fè kwè, ebyen genyen plizyè katèl meri ki pa respekte prensip lalwa mande pou yo te kapab enstale a, n kapab site Tèrye Wouj e li menm ki te soumèt bidjè pou fèt patwonal nan mwa jen sa la menm ebyen ministè a li menm te refize yo le fèt li di li pa rekonèt katèl sa a pou paske enstalasyon li menm li pat bon e yo menm di se komisè gouvènman pakè Fòlibète a mèt Charles Edouard Durand li menm ki te pwosede avèk enstalasyon Katèl meri sa e nan nivo Monbè Kwochi yo di se vis delege awondisman Valyè la Jodanie Charles li menm ki te pwosede avèk enstalasyon katèl sa men ki pat gen delegasyon de pouvwa pou te kapab fè l ni delegasyon Nòdès ni ministè entèryè e ben nan sans sa yo pat aksèpte e katèl sa a e yo di enstalasyon li menm li pa t bon e fòk nou site tou Ganize ki nan awondisman Wanament se menm Jodanie Charles sa a ankò e vis delege awondisman Valye a ki t al fè enstalasyon sa a ki pa nan awondisman pa li kote yo te di e selon e otorite ke n te pale avèk yo fè konnen enben enstalasyon sa a li menm li pa t bon men selon tout dènyè enfòmasyon e sous ke n ka fè konfyans fè konnen. Anben genyen e katèl meri e tèrye wouj la li menm ki rantre an fonksyon. Nap ebyen kontinye avèk enfòmasyon yo cheno nou pral fè tranzisyon an san dout pou nou al gade enfòmasyon yo nan nivo nasyonal ou toujou sou radyo gama FM wap swiv jounal virewon se jounal kap pèmèt ou genyen tout enfòmasyon nan peyi dayiti avèk rès mond lan ebyen dosye jistis Sibtiti komisè jiridiksyon Jeremi an mèt Renol Petion responsab VBJ jistis lan nan Grandans aprè l fin odisyone polisye ajan 1 Nelson Renol sou akizasyon vyòl sou yon minè 14 lane jounen madi 9 jen 2026 la, eben li remèt yon òd de depo bay lapolis pou kapab kondwi an eta akize a Nelson nan prizon sivil Jeremi an e menm jounen sa a, eben dosye a transfere nan kabinè denstriksyon pou swit legal jidisyè, menm men tou selon yon sous byen enfòme nan kad dosye sila, kesyon sètifikasyon pito sètifika medikal otantik lan li menm kapab vin yon eleman kle dosye sila e paralèlman genyen tou kèk òganizasyon nan sosyete sivil la tankou regwoupman sendika pwofesyonèl travayè yo nan Grandans ki felisite direktè depatmantal polis Grandans lan Frantz Saint-Amand pou fason li menm li rèspèkte règleman deyontoloji avèk etik djòb lapolis la enben ki fè li ki fè de li yon pwofesyonèl distenge pandan 2 lane ke li menm li deja genyen kòm objektif depatmantal Grandans lan direktè Saint-Amand li menm pou l kapab kontinye nan menm chemen an selon sa Frankel Marginal li menm li ta fè n konnen. N ap toujou gade enfòmasyon yo nan nivo nasyonal. Genyen Biwo ayisyen dwa dotè, BHD, a e pa lentèmedyè DG li, Ernst Saint-Louis, yo inogire yon anèks nan Kap-Ayisyen madi 9 jen 2026 la. Biwo sa li menm li pral desèvi tout Gran Nò a. Yon katè, yon pito yon atelye travay konsiltasyon nasyonal sou nouvèl strateji pou konbat fenomèn koripsyon an nan peyi a reyalize nan vil Jakmèl lendi 8 jen 2026 la, yon inisyativ ULCC ki te reyini reprezantan enstitisyon piblik la avèk manb nan sosyete sivil la, Direktè Jeneral ULCC a, Hans Jacques Ludridge Joseph deklare yon ankèt nan mwa desanm 2025 pase montre 80 pousan popilasyon an li estime kòripsyon an li prezan nan administrasyon piblik la, sitiyasyon ki montre genyen nesesite pou kontinye batay kont kòripsyon nan peyi Dayiti. Delege Sidès lan bò kote pa l li salye jefò k ap fèt kont fenomèn lan, Jude Pierre Michel Lafontant toutfwa denonse mannèv avèk abi li di k ap fèt nan demach kont koripsyon an pandan li menm li plede an favè fòmasyon pou responsab yo nan enstitisyon piblik la li estime tou ki manke zouti nan batay kont koripsyon an ki afebli Leta a, enben reprezantan pouvwa santral la, li ankouraje travay konsiltasyon yo, idantifye solisyon ki atache avèk reyalite a pou li kapab pou sa a, pou Leta kapab lite kont kòripsyon nan peyi a. N ap kontinye avèk enfòmasyon yo, nou pral fè tranzisyon, pito nou ap toujou gade enfòmasyon yo nan nivo nasyonal, Enben, e pou n kapab fè w konnen kòman peyi Dayiti avèk rès mond lan reveye e pou maten an, nan enfòmasyon nasyonal yo toujou, pou yon moun, enben, ki enterese antre nan Fòs Lame Dayiti, FADH, otorite yo menm yo fè konnen si ou pa abite, nan depatman Lwès, ou pa bezwen deplase vin Pòoprens oswa Lewogàn pou kapab enskri. Daprè direktiv yo, enstriksyon an, enskripsyon an pito, ap fèt atravè Direksyon Depatmantal Pwoteksyon Sivil nan depatman kote chak kandida ap viv la, sa vle di chak moun li yo dwe ale. nan otorite lokal, depatmantal pou kapab depoze dosye li epi swiv pwosesis la selon yon mezi ki vize fasilite aksè enskripsyon an epi evite twòp deplasman nan kapital la pandan pwosesis rekritman FADH la li menm l ap kontinye. Nap fè konnen tou si ou nan depatman Nòdès Ou ta vle fè pati eben fòs lame dayiti a ou kapab pase nan pwoteksyon sivil la tankou jan nòt la li menm li di l pou kapab depoze pyès pou fè enskripsyon an pou kapab entegre ou swiv pwosesis yo pou kapab entegre fòs lame dayiti a.
N ap rapousuiv toujou avèk enfòmasyon yo alechèl nasyonal nan kad twazyèm sòti jounal vire won pou semèn lan toujou sou radyo Gama FM 99 pwen 7 e 3 www.gramafmhaiti.net ou kapab swiv nou sou diferant platfòm nou youtube avèk facebook rapidman lòt enfòmasyon nap pataje avèk ou nan jounal lan kòdonatè rezistans pou devlòpman akayè a mesye pierre sauvnel sylvain deplore asasina rodnel destiné alyas zazou nan komin kabarè lendi 8 jen 2026 pase an Militan politik la mande polisye ak brigadye yo pou fè anpil atansyon puiske batay y ap mennen Akayè kont bandi Viv Ansanm nan fè yo vini otomatikman èdmi bandi yo. Pierre Sauvnel Sylvain ebyen anonse gen ankèt k ap mennen nan komin nan pou pou detekte rezo atoufè k ap bay enfòmasyon sou non moun Akayè k ap deplase yo. Lòt nouvèl, Nasyonzini anonse Sekretè Jeneral la Antonio Guterres li pral rive nan peyi Dayiti madi 16 jen 2026 pou yon vizit solidarite nan moman peyi a ap fè fas avèk yon gwo kriz imanitè avèk sekiritè daprè pòt pawòl adjwen onu an Fatah Hagg vizit la li menm vize pèmèt Guterres li evalye dirèkteman sitiyasyon an sou teren an kote prèske 1.5 milyon moun deplase akoz vyolans k ap ogmante nan peyi a, li prevwa rankontre fanm, gason avèk timoun ki afekte pa kriz la ansanm avèk otorite ayisyen yo ak patnè imanitè yo. Pandan sejou li, Gutiérrez ap diskite avèk Premye Minis lan Alix Didier Fils-Aimé sou stabilite peyi a, tranzisyon demokratik avèk preparasyon pou eleksyon yo. Oni li menm ap kontinye sipòte Ayiti pou atravè asistans imanitè avèk sipò lojistik pou fòs sekirite yo nan kad misyon entènasyonal la. Vizit la tou ap pase tou atravè Repiblik Dominikèn kote li prevwa rankontre otorite yo nan Santo Domingo avan li retounen Nouyòk 17 jen 2026 kap vini la. Enfòmasyon yo toujou alechèl nasyonal divès manb nan sosyete sivil miragwàn nan rete kwè ansanm dispozisyon ki gen nan dekrè elektoral lan vyole konstitisyon 19 e 19 29 mas 1987 amande a. Sitwayen sa yo denonse epi konsidere sa yo kapab konsidere kòm yon tantativ gouvènman ap fè pou l modifye yon lwa peyi an atravè referandòm nan. Sitwayen sa yo mande manb Konsèy Elektoral Pwovizwa la pou yo konsève endepandans yo pou yo pa rive bay yon garanti nan pwosesis elektoral san fòs kote. Sitwayen sa yo pwofite okazyon an pou yo ankouraje tout pati politik yo nan peyi Dayiti pou mobilize pou defand lòd konstitisyonèl lan Se sa ebyen divès manm nan popilasyon Miragwàn yo menm yo ta fè konnen. Nap kontinye toujou avèk enfòmasyon kap domine aktyalite a, Inyon Ewopeyèn lan lanse yon strateji mondyal envestisman ki rele Global Gateway ki vize bati patenarya dirab avèk estratejik ak peyi patenè yo tankou Ayiti, daprè plan Inyon Ewopeyèn nan. Enben, ansanm avèk eta manm li yo ak sektè prive ewopeyen an, enben ta kapab mobilize jiska 400 milya ewo envestisman ant kouwè li la ak 2027 nan kad apwòch Team Europe. E objektif la se finanse pwojè devlòpman ki kapab kreye enpak ekonomik avèk sosyal nan peyi patenè yo pou Ayiti yo deja chwazi Enben 3 sektè kle ki pral nan sant pwogram nan pandan yo menm yon gwo aktivite ki rele Fowòm Nasyonal Envestisman ant 29 Jyen 2026 pral sèvi kòm kòm espas pou prezante opòtinite sa yo bay patenè ewopeyen yo. N ap rapousuiv toujou avèk enfòmasyon yo alechèl nasyonal Nan kad twazyèm sòti jounal Vire Won pou semèn nan, divès revelasyon fèt. Ebyen apre, nou kapab di, ebyen Wo Kòmandman Majò a, Wo Kòmandman Fòs Lame Dayiti an, yo menm yo ta pral, ebyen, dezonore 2 fòs, 2 de militè nan nan mitan yo. Nan sans sa, divès vwa leve pou kapab denonse sa ou kapab rele on sòt de, sa ou kapab rele yon sòt de enkoyerans ki genyen Nan mitan enstitisyon an. N ap toujou pale sa ki gen pou wè avèk ekonomi, ministè ekonomi, ebyen ministè komès ak endistri distribye materyèl transfòmasyon bay 9 antreprenè via pwogram PIDE a nan peyi Dayiti. Ministè komès ak endistri pwosede avèk remiz senbolik ekipman bay 9 antreprenè Nan gran Sid peyi a, gran Nò, nan kad pwogram entegre devlòpman antrepriz nan PIDD, ebyen yon ekip ministè a, Ministè Komès ak Endistri, sou obedyans minis James Mozat ta pral remèt senbolikman plizyè materyèl transfòmasyon bay antreprenè sila yo ki ape vole nan sektè transfòmasyon nan matyè premyè nan pwodui fini yo. Aktivite sila ki dewoule ebyen nan lokal palè minisipal Dèlma a nan dat ki sot pase la an prezans Majistra komin Dèlma Wilson Jeudi nan nan diskou li pou sikonstans la ebyen minis minis komès ak endistri an Mesye James Monaza ta pral souliye pwogram sila ki te demare ane 2025 pa yon pa avèk yon montan 60 milyon goud Nan objektif pou kapab soutni ti antrepriz yo, piti avèk mwayèn antrepriz yo aprè etid ki te fèt plis pase 300 pwojè, responsab pwogram entegre devlòpman antrepriz ki seleksyone yo 9 pwojè sou plis sa ki te parèt vizib pou kapab benefisye apui gouvènman via Ministè Komès ak Endistri. Minis Monaza ta pral tou souliye pwojè sila ki te kon ki te pre pa egzakteman pou kapab vini o sekou antrepri antrepriz e transfòmasyon patikilye yo selon li menm ministè a franchi yon nouvèl etap ki konkretize pwojè an pa remiz senbolik ekipman tankou bato pèch avèk machin pou transfòme ebyen fè an fenèt, avèk rich pou kapab pwodui myèl epi machin pou transfòme kann an sik, an siwo avèk motosiklèt ki ale dirèkteman nan kesyon transfò machandiz pou kapab fasilite disponiblite pwodui sila yo bò kote popilasyon an. Ebyen nan fen seremoni an yon pwotokòl dakò ta pral siyen ant Ministè Komès ak Endistri avèk benefisye yo nan lide pou kapab asire perenite pwojè an. Selon prensip pwogram nan, chak benefisyè sila yo gen yo menm pou yo gen pou kapab anplwaye 5 a 6 moun nan antrepriz yo pou kapab kreye avantaj anplwa epi eksplike, se sa minis Mozalinnenn ta pral eksplike. Li souliye tou, ebyen ajan ministè yo pral gen pou kapab deplwaye sou teren pou verifye si antreprenè yo respekte ebyen egzakteman tèm akò a nan ka ka yo pa ta respekte l, Leta ayisyen ebyen rezève Ebyen dwa pou kapab rekipere ekipman li te mete a dispozisyon antrepriz sila yo. Avan dènyè enfòmasyon nap gade poun kapab mete yon bout nan enfòmasyon nasyonal yo pou nou al gade enfòmasyon yo nan entènasyonal genyen DGI ki selebre 202 lane pito 102 lane egzistans li gouvènman Fils-Aimé a li menm salye jefò modènizasyon fiskal ki fèt nan peyi Dayiti Direksyon jeneral enpo selebre 8 jen ki sot pase la a, enben 102 lane kreyasyon li oubyen 102 zyèm anivèsè li. Nan okazyon an, Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé raple kreyasyon enstitisyon sa a nan mwa jen 1924, se te pou kapab reponn avèk nesesite pou bay Leta ayisyen Yon administrasyon ki modèn e ki kapab asire yon jesyon efikas epi rasyonèl de tout resèt fiskal li yo, chèf gouvènman an ki t ap patisipe nan selebrasyon sa li fè konnen DGI jwe yon wòl estratejik fiskalite nan fonksyònman leta avèk nan finansman politik piblik espesyalman nan domèn sekirite, sèvis piblik avèk devlòpman sosyal. Premye minis Alix Défiseme li menm li souliye tou jefò ta ka anplwaye jefò pa anplwaye yo nan enstitisyon sa li fè pou pèmèt gen avanse enpòtan ki fèt nan modènizasyon pwosedi administrativ yo jefò sa yo tou daprè yon nòt primati li menm li mete deyò pèmèt otorite finansyè yo fè yon pèfòmans ekstrawòdinè ki se 58 milya goud ant mwa oktòb 2025 a me 2026, swa yon ogmantasyon 10 pousan parapò avèk menm peryòd la pou egzèsis fiskal pase a. Fòs Lame Dayiti, Wo Kòmandman Fòs Lame Dayiti a enpoze yon ansanm nouvèl règ pou rekritman ajan yo Fas avèk kantite moun ki ebyen montre yo dezire pou kapab entegre Fòs Ame Dayiti an, Wo Kòmandman enstitisyon an anonse yon nouvèl dispozisyon pou kapab fasilite enskripsyon jèn yo nan diferan baz yo pou kapab konstitiye yon nouvèl ebyen pwomosyon nan militè a. Nan sans sa a, ebyen jounen mèkredi 10 jen 2026 la nan yon mesaj ki pibliye sou kont X, Fòs Ame Dayiti yo ta pral enfòme piblik lan Pou ka yon pwolongasyon ki ta pral akòde avèk aspiran yo jiska 19 jen 2026 k ap vini la a, mezi sila ta pral pran pa rapò a rezon sou kantite jèn yo menm ki manifeste enterè yo pou kapab entegre Fòs Ame Dayiti an pou evite genyen sa yo kapab rele lese frape antre postilan yo nan moman depo ebyen pyès yo nan kad enskripsyon yo. Responsab yo anonse apati de jodi mèkredi 10 jen an kandida yo kapab Ebyen, resevwa pa òd alfabetik, selon kalandriye, ebyen sila ki baze pou premyè lèt lan, ebyen nan non fanmi yo. Ebyen pou jodi mèkredi an, y ap resevwa non dfamiy ki gen, ki kòmanse pa ABC, ebyen pou demen jedi y ap resevwa non dfamiy kòmanse pa DEF, epi pou vandredi y ap resevwa, ebyen non dfamiy kòmanse pa GHI, Epi pou lundi ki pral 15 ou pral resevoir e non de famille komanse pa JKL ebyen de suite en suite jiska vendredi 19 jen kap vni la daprè sa nou kapab li sou ebyen e site X kont X pardon ministè defans nan peyi dayiti. Nap fè tranzisyon an nou pral gade enfòmasyon nan nivo entènasyonal nap depoze valiz nou nan peyi Lèzetazini Etazini lanse atak ayeryen kont plizyè pozisyon militè nan peyi Iran madi 9 jen 2026 la aprè yon elikoptè ameriken li te fin sib yon atak pandan yon misyon nan rejyon an ensidan sa a ki pat fin klè nan tout detay li yo sifi pou kapab deklannche yon nouvo faz nan 2 nan konfwontasyon ant Washington avèk Teheran, dapre Pentagòn. Frap yo menm yo te vize sit rada avèk kapasite defans ayeryen Iran yo nan kad sa yo yo menm yo rele repons nesesè pou pwoteje fòs ameriken yo. Nap kontinye toujou avèk enfòmasyon yo toujou sou radyo gama FM wap swiv ebyen wap swiv twazyèm sòti nou pou semèn nan nap pran yon ti poz nap retounen poun kapab kontinye avèk enfòmasyon yo.
N ap rapousuiv toujou avèk enfòmasyon yo alechèl entènasyonal toujou nan peyi etwale a Lèzetazini, Chanm Reprezantan an apwouve yon tèks bidjetè pou anviwon 70 milya daprè sa e byen nou kapab li nan Washington Post ki pibliye Ebyen Chanb amerikèn reprezantan an pwouve ma yè madi an yon tèks bidjetè ki anviwon 70 milya dola pou lite kont imigrasyon ki se yonn nan priyorite Prezidan ameriken Donald Trump. Pwojè de lwa sila ki deja adopte pa Sena semèn ki sot pase la a ebyen prevwa ebyen sou 3 pwochèn ane yo anviwon 38 milya dola pou lapolis imigrasyon, ice, Anviwon 26 milya pou polis fwontyè, CBP, epi kèk anviwon 5 milya siplemantè ebyen pou lòt kou ki pat prevwa yo ebyen nan lide pou kapab asire finansman pwogram masif ekspilsyon ki deside pa gouvènman Donald Trump lan ebyen ki dote plis fwa sa yon fon ki pral ajoute anviwon 140 ki pral ajoute sou 140 milya dola ki deja apwouve nan ane pase an pa Kongrè a, ebyen majorite Repiblikèn nan yo menm ta pral e nan destinasyon lit kont imigrasyon administrasyon Donald Trump lan k ap fè fas avèk presyon patizan ebyen nan yon liy ki parèt pi di kont imigrasyon ki regrete otorite yo paske yo pa kapab ebyen vini pou kapab ranpli objektif ebyen yon milyon ekspilsyon pandan ane an ebyen Tom Homan ki se yonn nan achitèk pwogram ekspilsyon nan gouvènman an ebyen ta pral pwomèt yè madi a yon akselerasyon operasyon yo notamman nan New York avèk vil ki vote an grand majorite pou demokrat yo daprè sa nou kapab li toujou daprè ebyen atik sila a aprè vòt lan prezidan chanb reprezantan an repibliken Mike Johnson ta pral salye ebyen nan yon kominike le fèt ke demokrat yo yo menm yo yo nan enposiblite pou kapab retire finansman ice avèk cbp pou pwochèn ane kap vini la yo. Nap toujou gade enfòmasyon yo alechèl ebyen entènasyonal nou pral fon koutdèy nan kontinan afrik lan nou pral depoze valiz nou ebyen poun kapab pale nan peyi Boukinafaso kote ke Ministè kilti ebyen li menm li kanpe tout konkou bote ebyen nan ebyen nan peyi sila. Daprè sa nou kapab li sou RFI ki twouve l nan kontinan afriken an ebyen nou kapab di gouvènman e yon kou darè pou konkou bote nan Boukina Faso ministè kilti anonse lendi ki sot pase la yo kanpe tout konpetisyon ebyen nan jan pandan tan ki gen pou avèk ankadreman Otorite yo evoke ebyen defans valè kiltirèl nasyonal epi yo mande parapò a nesesite ki adapte avèk evènman nan lide nan kad revolisyon pwogresiv popilè a. Nan sans sa a, ebyen rèn bote an avèk mis yo ebyen pap kapab defile ankò nan Boukina Faso jiska nouvèl òd. Objektif yo se otorite yo ki prezève sila nan lide pou kapab ebyen prezève idantite kiltirèl Bukinabè an epi garanti respè valè moral yo. Nan yon kominike direktris jeneral kilti an avèk Alan Noeli Kongo Saluka ta pral eksplike ebyen poz sila dwe pèmèt yo revwa kad reglemantè evènman sila epi ankadre ebyen avèk plis ebyen serenite òganizasyon an ebyen nan sans sa ta pral genyen plizyè lòt otorizasyon ki pa p akòde se sa nou kapab li nan RFI ki twouve l nan kontinan Afrik lan. Nap rapousuiv avèk enfòmasyon yo toujou a lechèl ebyen entènasyonal. Nap rete ebyen toujou nan sa gen pou wè avèk kontinan Afrik la nan Sahara oksidantal. 3 manb Fon Polizario ta pral mouri kote yo ta pral se sa ki ta pral raple istwa peyi an. 3 manb Fon Polizalyo ki se mouvman endepandantis Sahara oksidantal lan nan wo responsab yo, yonn pami pitit dirijan istorik yo Mohamed

Si enfòmasyon ta pral la parèt tankou ebyen yon kout tonè selon kominike ki ta pral difize dimanch ki sot pase a pa ajans près Saúiz SPS, ebyen polizal yo ta pral dekrete 3 jou dèy nasyonal pou apati de dimanch swa pou kapab salye ebyen memwa Laïb Mohamed ap Delazi. 9 è 29 minit. Nap gentan gade enfòmasyon sa yo cheno avan nou ale genyen repibliken yo nan kongrè ameriken an ki apwouve yon pwojè lwa ki bay prèske 70 milya dola pou ranfòse aplikasyon lwa imigrasyon yo pandan rès manda Prezidan Donald Trump lan, enben fon sa a, li menm li pral sèvi sitou pou kapab finanse ice, Immigration and Customs Enforcement, ak Border Patrol pandan plizyè ane, daprè enfòmasyon ki disponib, anviwon 38 milya dola pral ale nan ice. 26 milya dola pou Border Patrol epi plizyè lòt milya pou lòt depans ki gen rapò avèk sekirite fwontyè avèk Depatman Sekirite Entèn e tou e pwojè lwa sa a li menm li pase avèk yon vòt trè sere nan Lasanble a epi li menm li voye bay Prezidan Donald Trump pou l kapab siyen l. Gen tou gouvènman ameriken an ki pral lanse yon pwogram pilòt ki ap pèmèt kèk aplikan pou viza touris avèk biznis jwenn yon entèvyou epi rapid lè yo menm yo peye 750 dola anplis frè regilye viza a li menm ki se 185 dola e pwogram sa a ap disponib ant mwa jiyè a desanm 2026 nan kèk anbasad avèk konsila ki chwazi epi moun ki peye sèvis lan ap kapab jwenn Yon randevou pou entèvyou yo nan anviwon 10 jou sepandan otorite amerik yo menm yo fè konnen peye frè adisyonèl frè adisyonèl sa a li pa vle di viza li menm lap otomatikman apwouve paske tout aplikan yo yo ap toujou sibi menm pwosesis evalyasyon an. Li fè 9 è avèk 30 minit se sou enfòmasyon sa a nou mete yon bout pou dezyèm sòti nou pou semèn nan n ap di w mèsi dèske w t ap swiv li pou w te pote enfòmasyon w lakay ou richès Maudelin Chenrosny Judson Michel te pèmèt jounal la devni posib e ou menm ki t ap swiv li n ap di w mèsi pou sa e n ap di w pa dekonekte rete branche pou swiv rès pwogramasyon radyo a bon lajounen tout moun. Louons le Seigneur pour Radio Gama.